Map salye tout moun kap viv lan mond lan nèt spesyalman ayisyen m yo Kòman nou ye kòman nou ye M pa vin pale anpil la wi 3 minit sèlman 3 minit Ee moun akayè moun kabarè poze nou si nou pa poze nou nap wèl. wè moun sous matla tap bat kò yo, depi se sivil kap soti nan zòn minotri ki pase anba yo rache yo, m voye dinozò yo al kote yo nan sous matla, yo lage, m tou pran zòn sa. Nou jwenn anpil la manchèt wi, nou kite sa yo atè. Nou te fon reyinyon kilè sa, nou vini nou atake, e pat atake non, nal dèyè atake sous matla nèg mwen yo, Nou kite anpil atè, sak gentan kouri kouri. Yo vin a blende, sak gentan kouri kouri. Kilè sa nap fè yon reyinyon anndan kabarè? Dinozò yo al ban n vizit, sak ret atè ret atè sak gentan kouri kouri. Dinozò yo, nan sous pat la poze, pa atake moun yo kabarè. Moun kabarè akayè poze n. Pou sa pa pi grav. Paske depi nan bat kò nou, ou wè kote n ye a, e la m pral jwenn nou. Anndan kabarè. Li ka pi, sa ka pi grav. Apre sa, m tande bwa kale, bwa kale. Si gon bon bwa kale k ap fèt, fò Izo pran nan bwa kale. Fò ti Lapli pran bwa kale. Frè Manno Bon Bwa Kale, Kelly Bray Bougòy, Jeff, Luckson, Vitelòm, Lanmò San Jou, yeah, fò nèg yo, fò tout pran Bwa Kale, si gen yon bon Bwa Kale k ap fèt. La m wè gwo pakèt inosan y ap tire nan lari a, m tande Bwa Kale, Bwa Kale. Moun ki te gen kont a moun, Bwa Kale, Bwa Kale. Bagay, sa k pase Debisi a? Piga n panse kòmsi se de twa granmoun ki melanje a de twa lapolis fatra, de twa polisye fatra. Yo panse yo fò non. Anh anh. Ou wè nèg nou t'al pran Debussy yo? Nèg sa yo ki deplase a, menm yo menm yo nan kont antre yo. Nèg ki mache a bal yo, a machin bal la, li fè wout pa'l. Li kite nèg yo lanwo, nèg yo rete a sèl chajè yo avèk de twa grenn bal. Nou tou pwofite de sa. Ok. Ok gen de twa nèg dwe rache. Menm ke nan pami nèg mtande tap rache yo gen anpil nèg seksye kot pa rekonèt, anpil anpil inosan rache. O ehe E moun petyon vil mtande n kanpe an bwa kale moun delma ok majorite e pa tout moun petyon vil non Humm ebyen wè la nou menm nou kanpe an zam pale nou kanpe an zam pale. Mwen n la brache inosan brache bagay mete n sou men nou vin atake izo lan kwen an depi n paka rache m sa pa gen bwa kale epi trè byento nou ka jwenn yon ti vizit wi nou ka jwenn yon ti vizit ye vide lòm lanmò lapli noman jeff sa w panse si n bay yon ti vizit anlè a.

E mizik mwen fè. Se staff mwen ki banm lòd pou m featuring. Se staff mwen. Yo voye pwojè a, yo tande l, yo analize l, epi yo banm lòd. Yeah. Lè w rete, ou fè tout sa pou yon featuring ke m te fè avèk ou an 10. Sa gen 1 an, kèlke mwa. Ou chwazi pou retire m pou sa. Pou yon mizik ke m pa t sipoze fè avèk yon atis. Enben m mande padon wi. M mande padon. M vrèman mande padon. Si se sa ki koz mwen nan sa m ye a, m mande padon. Pou m fini, antanke yon pèsonaj piblik, si nou bezwen telefòn mwen, m ap ba nou l. Si nou bezwen enfòmasyon, mwen bay aksè. Pou Digicel ba nou tout sa k te fèt sou telefòn nan. Ki apèl ki antre, ki apèl ki soti, tout sa k te di sou li, tout sa k te fèt sou li. Si o mwen nou jwenn menm 2 pousan, 2 pousan, 2 pousan nan tout sa n ap di sou mwen yo, si se verite. Bague pou nou rache pa manchèt. Pou nou fè tout sa nou vle. Si sèlman nou jwenn 2 pou 100 de sa nou di an. Medam yo te sou lou yon chanm nan men nan men manman m. M ap viv nan nan men manman m ap viv nan kay 3 chanm. Se mwen menm, li menm epi bòpè m nan. So te vin gen yon chanm ki rete vid. Epi manman m te di, èske m pa gen zanmi ki bezwen sou lwe chanm? M di, e sèl yo ki te zanmi m? M di, a, m genyen wi, men se medam yo. Kounye a manman m te dakò manman m sou lwe yo chanm nan. Lè manman m fin sou lwe yo chanm nan, lè yo konn al Ayiti, yo vini, se lakay la yo desann paske se la yo sou lwe chanm. Se la yo pale tout bagay. But mwen menm la, se la yo pale tout bagay. M gentan konnen sa pral mal vire, but lè yo tap pale de bagay bandi yo an, m te anrejistre vwa yo. Sa vle di, m gen tout vwa yo kote yap pale de bandi, jan yo fonksyone, jan yo vire, sa yo fè. M gen tout vwa yo. So m pa vle pou nap pede poste foto m konsa pou nap di m se madan bandi. M pa vle sa.
Mwen menm si yo twouve yon medam avèk yon zam nan men li, si yo twouve yon medam avèk katouch nan men li, si yo twouve yon medam avèk yon telefòn antren de kominike avèk lè bandi lè zòm ame, se sa vle di la m te kapab di pase yo al al fin di. Men! Une fwa ke medam yo sa Bondye ba yo ya se pa gen travay nan peyi ya. Se se avèk ti travay sa ki devan yo a se avèk yo menm pou yo fonksyone. Se mwayen de pwodiksyon yo, se antrepriz yo ye. Or, si li menm ya bè nèg sa yo sèvis nèg yo pou bay yo ti kòb, la mwen menm m pa dakò avèk pèp la k ap sakrifye medam yo. Depi se medam yo al nan relasyon seksyèl. avèk mesye yo, mesye yo peye yo lajan yo, epi pa gen anyen, anyen ankò ki lè pase, li pa bay, li pa bay enfòmasyon, li pa pote katouch pou mesye yo, li pa di ede nèg yo ki nan kidnapin, mwen pa wè poukisa ke pèp la ap sakrifye mesye yo, ap sakrifye medam yo. Men depi w twouve medam yo, telefòn nan men yo, avèk bagay yo gen nan men yo, ou pa ka ale. Mwen m pap apiye ke moun yo k ap sakrifye medam yo, k ap tiye medam yo, k ap vann kò yo! pou yo swivi peyi la pa gen travay nan peyi ya men si medam yo la fè kidnapin nou bay zam yo yo pran bwa kale yo pran yo pran nèt men depi se afè devan yo pou yo pran yon ti moun epi yo pou kapab manje m pa gen pwoblèm paske m ap gad yon bagay ki pase kafou fèy nan ti kay sa a m wè medam sa yo pran medam nan ti kay yon ti bay kat yon ti kay yo ap trennen l mèt la m pa konnen men si yo wè katouch nan men l si yo wè telefòn li si yo wè balis se pou yo pase bwa kale bon se mouvman de bwa kale k ap pase nan peyi ya pèp la m ap di nou yon bagay. ki enpòtan. Ou wè mouvman Bwa Kale sa a, y ap toujou egziste wi, ap toujou gen pwoblèm. Men, premye moun ki fè mouvman Bwa Kale a egziste nan peyi a, se lajistis. M di w, premye moun ki fè mouvman Bwa Kale sa a, moun k ap tiye moun nan peyi a, se lajistis. Si lajistis te arete vakabon sa yo k ap achte zam, ki nan koripsyon, k ap achte zam, k ap achte minisyon, Pou voye ba pèp la pou voye ba bandi yo pa tap janm gen pwoblèm sa yo. 1, Dezyèmman, si lajistis tou te lè te gen rapò li a li te rapò, dcpj te bay rapò, UNCC te bay rapò, blan ameriken bay rapò yo di men fanmi yo ki nan afè gang lan poukisa yo pa ta arete yo. Ò! Tout sa kap pase nan peyi a se pout lajistis ki lakòz sa. Se pa anyen! E lajistis ki lakòz ke polisye ap mouri, se lajistis ki lakòz ke gang ap kidnape moun, se lajistis ki lakòz ke moun ap tiye moun, pa gen plas moun. Se le jij, gouvènman an. Si mesye yo te arete moun sa yo, te fout yo nan prizon, pa tap janm gen pwoblèm sa yo. Ok, se nan pwoblèm sa. Mwen menm sa ki vin rive, m pa konn kiyès ki te di sa ant Tilapli e Izo. Tilapli e Izo! Mwen m rete nan geto. Mwen m pap janm kont nan mesye sa yo. Si lapli a gen son mwen kont sa yap fè a. Mesye epi yo te pran zam nan fouye nan moun a mesye anlè a. Moman te rive lè m te di babekyou sa a il fale yon ava yon revolisyon nan se peyi pou chanje se sistèm. Lè m te di babekyou efektivman je suis prè a me sakrifye pou lakoz de mon peyi. Babekyou pa gen zam nan menl, izo pa gen zam nan menl, men pou izo pa fout rele mwen menm ta bè yo ide pou nou kapab chavire peyi a. Mesye men yon sitiyasyon, yo pa janm fè sa. Mèt Magloire. Ok, tanpri map fini, yo pa janm fè sa. Ni Ti Lapli, ni Izo ki gen gang nan men yo, yo te di konsa, yo te di konsa, yo konn sa yo te di, se menm moun sa yo, se menm moun sa yo kap ba ou zam nan, se menm moun sa yo kap bay nou pinisyon yo ki fè ke ivoye goumen avèk mwen menm. Epi lè yap tiye lòt epi yo menm yo chita yap yap grendè yap di men ti pèp enbesil la, men ti pèp sòt la. Oh! E se la vèdi ke pèp ayisyen men sye ki gen zam nan men yo pandan pèp la, pèp la ta ka toujou padone nou. Voye kout fizi sa nan mouda boujwa yo. Yon yon yon yon yon bandi pa kouri bay bwa kale poze de kesyon pou di kiyès ki konn vin nan baz la. Se apati de sela. Nan bay tcheke nèg anwo yo. Pase gen tout pwoblèm sa a. Se nèg anwo yo ki bay pwoblèm sa la wi. Peyi a est a bord d'une guerre civile. Or guerre civile la se mwen menm ou menm n ap rete. Men boujwa yo pral pran machin yo pral ale. Yo pral pran avyon yo pral ale. Or se pou pèp la, se pou mesye yo ki gen zam nan men yo. Avan ou mouri, avan ou bra pa kale se pou fè zam nan voye nan direksyon tèt ale. Chèmèt sa ou fè kouto sa. Pou m defann mwen.
Wè, mwen gon vye kouto pou m fout defann tèt mwen. Alò m panse ou pat ou menm tou ou pat sipoze kenbe kouto. A mwen kenbe kouto?
Minis de la jistis la di w al defann tèt ou. M pa kite nèg vin ban m pou touye mwen pou m pa fout nèg yon kout kouto. Ou panse kouto sa ka fè eyap devan nèg a zam yo? Vin jwenn mwen mwen menm.
Jan m mete la ou wè si w pap mouri. Ok? Mwen m ta di vin rive. Je suis prè! Mwen prè pou m defann tèt mwen kont kikonk pou sove tèt mwen, pou sove peyi a.